Sa nèg sa yo te pèdi nan chanm nan. Lè mizik ou konn fè ret fè mizik. Lè mizik ou konn fè ret fè mizik. Klèman, Jakito, lè mizik nou konn fè ret fè mizik. Gracia Delva, lè mizik ou konn fè ret fè mizik. Sa w te pèdi nan chanm nan. Toujou ap pale swa de polisye, m pa p rele moun bandi men. M pap rele moun kidnapè paske gen de moun se kondisyon peyi an ki fè l tonbe nan sa l tonbe la o. Se paske leta pa fokis sou jenès la vre. Gwo ekip senatè, gwo ekip depite yo pa itil anyen. Si tout moun, m te toujou di sa, si yon moun pa kenbe zam an Ayiti, se Bondye k kenbe w. Ou konprann? Si yon moun pa mache touye moun, se Bondye k kenbe w paske gon fristrasyon k ap degaje, gon pòsyon moun k ap depase, gon pòsyon moun k ap mal pase. E nòmal pou to bandi an elve. Talè a pandan m nan Dèlma 52 a m pake nan machin mwen gen yon lòt zouzouki ki De koulè gri sann ki kòmanse pa BB 83 pa bezwen bay tout plak la. M jis yo m wè m wè yo kanpe ou konprann, yo start machin yo epi y ap bay machin mwen kontwòl. Men men rive m rive machin mwen pakin la. M just ale, m kite yo. Yo ale yo kole bò kot machin mwen, paret m gentan antre kote m pral antre a. Epi Bondye fè m bliye lisans lan m retounen. Lè m retounen, m wè yo kase machin lan. Paske mwen menm pou jis kounye map di la poko pou e pa move moun ki genyen. M konnen map batay kont dyab e dyab li pa renmen m nan nenpòt nivo l te ka ye a. E men map avanse dan le non de Jezi Kris whatever sak te ka pèdi. M pèdi anpil bagay nan machin nan. M pèdi yon Sony a 7 twa ki gon yon lenn Zeiss ladann avèk yon stabilizer Ronin. M pèdi yon lòt G-Master yon lenn G-Master. M pa bezwen bay ki vo yo. M pèdi yon MacBook. Sa ki enpòtan pou mwen, se òdinatè a. Non pa paske valè l, men sa k sou li yo san pri. Paske m gen plizyè jou shoot. M gen videyo m ta pral soti vandredi si Dye ve la. Pou 14 fevriye a, m gen yon videyo m pral soti. M gen videyo lòt moun. M gen mizik mwen m gen pou soti ki rete sou laptop la. Mesye, m pa ka di nou sa n ap fè a. Nou byen fèl. Men m konnen. O mwen nou gon ti pò de sansiblite, nou gon ti pò de konsyans. Mwen menm se sèvitè Bondye. Nou ka wè zèv mwen sou rezo sosyo. Nou ka wè sa map fè sou rezo sosyo. Mwen menm m la pou m denonse sa gouvènman, tout sa k dwòl kap menm ap pase anndan legliz antan ke moun kap batay. Men mesye m panse ke m tou fon apèl avè nou. Mesye Jezi renmen nou. Mwen menm m te konn pran afè bèk moun tou, li pat janm itil mwen anyen. Menm sa w fè a lap retounen devan w. Moun yo rele l karma men m rele l la justice de Dieu. Men se sèlman men m mwen ka leve. Mwen pa pral fè ni depozisyon lapolis. Ok vit la kraze a map reranje l map remete yon lòt vit. Men map di nou mesye se sèvitè Bondye m ye. On moun ou ka wè ou gen dwa chwazi ironize m. Menm Jezi Kris ap batay pou mwen. Men laptop la silvouplè pote l retounen pou mwen. Frè m, zanmi m. Map di w sa, m kwè syèl lan temwen. Pote laptop la pou sa. M poko ka mouri paske m gon misyon. M gon misyon e whatever sak ka rive. E m pap fristre, m pap kite pè paske m gen m gen mwayen pou m pa janm met pye m an Ayiti legalman ankò. M gen mwayen men mwen menm peyi a e pa tout moun ki oblije kouri pou li. E pa mwen k pral kouri pou peyi, e pa kote m prale a k pral beni m men se mwen k pou beni kote m prale, kote m ye a la. Enben whatever sa l ye a mesye m fè apèl la. Pataje videyo a, Konsène yo a jwenn li, paske menm antanke jèn kap milite, m gen yon ti makbouk 2019 ki la men m rele l ti piti wa deven nan dènye ane e ti piti yo ye paske devan Jezikri m nan tout bagay piti. M pa ka kòmsi ap fè efò, m gen mizik mwen, m gen tout bagay sou li, nou just rete n ap swiv. M pa konnen nou si sa t machin nan, m pa konn ki tantativ nou te genyen fè si m gen anvi pran m, men m pa di nou se dènye moun nou t ap kidnape, m pa di nou se dènye bagay. Men sèl sa m ap jis di nou, se Jezikris. E li menm ki gen kontwòl tout bagay. Bondye beni nou, m fè mesaj la pase frèm. Mwen gen yon ti video map sòti vandredi. Map kite nimewo WhatsApp mwen. Jis ekrim poum ka toujou anonse. Pwa lafwa map Pwa lafwa map di moun yo video ap sòti paske nou pran tout kamera tout. Silvouplè fèm rejwenn laptop la. Nou mèt ekrim. Nap pale. M gentan salye tout moun talè bon m mete kas mwen.

M panse ke video ap rive nan kote poul rive a. M fè live la spesifikman pou gen anpil moun poum just eklèsi yo paske lè gon mal ki rive w gen anpil moun ki toujou pran pretèks yo se coach yo di w pat sipoze fè dis ou pat sipoze fè dat ou konprann men yo pa konnen anfèt kòman sitiyasyon an te ye. M salye nou dan le non de Jezi Kris m pa konnen kòman nou ye deja nou wè figi a anfòm map souri Ou konprann sa ka rive gon pou mwen menm son son fè nòmal gon bay ki pase paske m panse gen anpil moun ki pa vle pale se paske yo poko viktim. Nou nan peyi a nenpòt kèl moman gon zenk ka pete. E se pa sèlman an Ayiti men dan le mond antye nou ka santi ke peyi nou ka santi mond lan boulvèse lè se pa kowonaviris se lòt maladi lè se pa lòt maladi se ensekirite men m konnen pa la gras de Dye Ayiti pap rete jan li a. M salye anpil moun, gen anpil moun m wè k ap pale anpil koze e m ap jis eklere lantèn nou, m ap jis eklere lantèn nou. Mwen menm, antanke sèvitè de Dye, antanke jèn, bagay k ap pase nan peyi yo, ou gen lè panse gouvènman pa koupab, senatè yo pa koupab, Lè yon moun li pap travay, moun nan pap travay, e nòmal pou l kreye yon anplwa pou l bay tèt li. Sa rele lejitim defans nanm moun nan. Lè l santi l ap mouri, yo konn di tout bèt jennen mòde. An fonksyon ke w pa kreye anplwa pou moun nan, e nòmalman pou l al pran lari an pou l kòmanse al pratike dèzèv, ou menm ou vin pa an sekirite wi. Lè l al depoze CV l, ou di l fò l gen eksperyans travay. Imedyatman ke ou li va gen eksperyans, nòmalman l oblije pran lajan pou l al bay tèt li eksperyans. E gen anpil moun, se pa vòlè, vòlè se pa sa yo ta fè, men se sikonstans peyi a ki mete yo nan di, nan direksyon ke yo ye la. M ap esplike fè nòmal ki sot pase talè a. Talè a mwen sòti. Mwen sòti, mwen gen yon, yon bagay m te kouri al fè pou yon frè. M al fè yon bagay pou yon frè. paske l te gen yon pwoblèm kèlkonk, epi m kouri, mal gentan kouri pou m depanne l. Epi, mwen rive nan, bon, egzakteman m t ale nan BNC an, m t ale nan BNC an nan Dèlma 52, e Bondye pou mwen, mwen di Bondye mèsi paske mwen menm m p ap dakò nèg ap vin rale zam sou mwen, paske antanke sèvitè de Dye, derespektan l pa ka fèt a tout moun, tout moun pa oblije lach, tout moun pa oblije ap kouri pou peyi a. E m pa konn ki lè m ap mouri, m toujou di madanm mwen sa, E misyon m poko, misyon m poko menm kòmanse vwa pou l ta fini kounya. E pa tout moun k oblije la, se pa tout moun k oblije menm jan ak tout moun k oblije kouri ap di Ayiti pa bon, pa gen okenn kote nan mond lan k bon. Byen ke nou ka pi mal, nou pi mal akoz kisa, paske gen yon bann senatè vòlè, yon bann blofè, yon bann depite vòlè k pap regle anyen. Kounye la yo fin distribye zam nan, e pa lwe lwe nèg la zam nan, e nòmalman kounye pou to bandi an kòmanse leve. Dabitid tou m pa tap rele yon moun bandi non. Bandi an se nèg a vès yo wi k bandi. Kote nèg sa yo jwenn bal? Kote nèg sa yo jwenn tout zam sa yo gen nan geto a? Kiyès ki pote l ba yo? M pa p di anyen. Tout nèg ou wè k ap kreye bagay nan peyi a, Bondye ap kreye yon bagay pou yo tou. Men sèlman, fè sa k pase a. Gen anpil moun k ap pale, k di, Frè Gab, ou pa t sipoze kite materyèl ou anndan machin nan. Konbyen bagay m pèdi anndan machin nan? Mwen pèdi yon Sony A7 III. Bon, m pa ka rele l pèdi pase pou jiskounen nèg a te ka chwazi kenbe l pou mwen anndan machin an te ka twò cho pou li. Li gen dwa chwazi di l l ap kenbe l pou mwen, li gen dwa ta vle chaje l pou mwen. Paske pa la gras de Dye pou jiskounen m kwè m gen yon videyo k ta sipoze sòti. M gen yon videyo k ta sipoze sòti, m gen yon, m gen yon videyo, m gen yon videyo k ta sipoze sòti vandredi si Dye ve. Se youn nan pi bèl videyo ke m reyali, ke, ki, ke m ladan depi lè m ap fè videyo anndan sektè a. Istwa Tout bagay nèt mizik lan ret on bagay de kalite. M ret kwè lap sòti. Paske whatever sak ka rive a m konnen pitit Bondye pa konn pèdi batay. Anpil moun ap pede pale anpil koze, souvan se paske w pa viktim ki ka fè w pede ironize on lòt. Gon moun ki nan pwoblèm ou mèt kare kò grendon w paw ap vini paske an Ayiti depi n rete bwa kwaze konsa se nou menm kap peye l. Ke w vle l ou pa depi w paka pran rezo sosyo pou w kòmanse denonse sa kap pede fèt yo kap pase k mal yo lò on bagay rive w pa pran rezo sosyo pou w vin anonse l tou. M genyen Yon Ronin SC ki koute 400 kobe dola m pa gen pwoblèm m pa gen pwoblèm laptop la si nèg yo vle map mete Yon linèt nan jem pou yo pa wè m pral a Yon jump pou yo banm sak souli pase yo gendwa plis bezwenl pasem yo gendwa gon bagay ki pi enpòtan yo gendwa gon lòt bagay ke yo menm yo te ka vle fè yo pat ka achtel paske si Pierre ta bay Yon moun pata gen sipoze gen pwoblèm laptop Si peyi an te bay, yon moun pa ta sipoze gen pwoblèm telefòn. Kidonk, bagay ki ta sipoze matyè bazik yon peyi, nou pa ka jwenn. Li nòmal menm pou moun ap vòlè. An Ayiti pa gen vòlè, an Ayiti gen ti visye. An Ayiti gen vòlè konbyen fwa ou kase yon bank? Si n di m sa, an Ayiti gen vòlè konbyen fwa ou tande yo kase yon bank? Kote vòlè a? Moun nan ap pran telefòn, lèl pran telefòn nan lal vann li yon predi paskel paka manje, paske tout moun ta renmen gen yon bèl telefòn, tout moun ta renmen mache byen, tout moun ta renmen mache pwòp, men nou gen yon peyi, prezidan pa itil anyen, senatè pa itil anyen, bon gon ekip nèg m tande kap rele onorab, banm di nou klèman, banm fon ti bak, bon kisa nou fè vrèman poun ta merite onè la? Gen anpil moun kap pale, kap pele pale an ki poze, lap rele nèg la onorab senatè. Kisak merite onè la? Paske nèg la, lap bay zam nan geto a poum relel onorab, kot sal fè lap merite onè a? Paske nèg la, li menm, pwiske li ka ap woule machin, bay ti fanm teryòs, byen vire, se sak rele onorab la? Pran twalèt, matyè fekal gen plis valè ke moun. Gen moun ki poko janm moute yon machin friz nan vil, vwa pou l ta moute yon machin ofisyèl. Anben, twalèt moute l an Ayiti. Nou mèt, nou mèt kraze kò nou, e pa tout moun k ap lache, m di sa nan non Jezikri. M pa bezwen anpil, m pa gen anpil, kò m pa gwo, m sou, m gen yon tikal gason m, yon grenn bal sifi. Men kanta pou vòlè a map di nou mesye, nou pap ka ret konsa paske gon Bondye nan syèl la kap jije nou. Gon Bondye nan syèl la kap jije nou. Anpil moun ap plede pale an kip koze, nou pa nan plas ankenn moun, nou toujou wè entèl sil te fè sa li tap pi bon, poukisa nou menm nou pa janm fèl? Nou toujou wè moun ap mal viv, nou toujou wè moun ap pale an kip koze, nou toujou wè moun toujou dwòl men e nou menm? E nou menm? Se nou menm ki ta sipoze egzanp. Pwoblèm kem genyen, senatè yo vwayaje yo wè peyi, depite vwayaje l wè peyi. Minis yo vwayaje yo wè peyi. Sendomeng, m aprann prezidan Sendomeng nan li toujou ap vwayaje pou l k al gad sa k gen lan lòt peyi pou l ka vin mete l lakay li. Pi gwo bagay nou genyen nan Pòtoprens lan la ki vann, ki konstwi pou blè se yon car wash yo ba nou pou machin pase anlè nan kafou ayopò. Kounye pou tout moun aksepte tenten sa yo kap pase a la epi kounye tout moun ap koute kouri kite peyi an nan an fen kont m panse nap tire m panse nap voye tire m paske machin sa kap swiv mwen an tout sa m pèdi an machin sa k ta epa epa epa machin mwen m mete kanpe epi yo kase l son machin kap swiv mwen mwen rive pou m al pou m al m gon bagay pou m al fè pou m ka al ede yon moun. Male don moun, se sak premye ki fèm sòti lakay mwen, m patap sòti. Male don moun, gon machin gon zuzuki ki de koulè griz, ki de koulè griz epi kap pede swiv mwen, ki swiv mwen but m pa konn si e mwen l tap swiv, li swiv, lèm desann machin nan menm wè lal kanpe jis anba, map kontwole machin nan m wè nimo plak li, map gadel, m wè machin lan stat, on bèl zuzuki gri, menm di kèt pou ki rapò, ou konprann m wè yo kanpe de lwen. Men machin mwen preske rive, e bon on but m tale. M rive nan pakin, bò pakin lis kote moun bank yo ye. Men wi, m pral antre anndan yon bank, m gen yon yon stabilizer paske m pral m gen bagay mwen nan machin nan, m gen stabilizer, m gen Sony, m gen yon ekip bagay, m gen MacBook kounye a m pral pote tout m ap antre anndan yon bank, tandiske m pran tout bagay yo m pa kite yo vizib, m antre anba yon kousen, m antre anba, m an, m antre, m antre, m antre anba, anba, anba kousen machin nan, mwen pran tout bagay yo mwen sere yo, epi ki nan sa k pase? Moun ap di oh frè Gabo ti jan riske w, ou pat sipoze anbe kote poum te pranw poum te marew nan tèt mwen pou kibò m ta pral avèw. Kounye lèm antre nan bank lan m bliye lisans mwen. Bondye fèm gentan sòti, lèm sòti machin nan yo pa jwenn mwen, yo pran machin, yo kraze machin mwen an. Yo kase l, m pa konn ki plan tantativ, m pa konn kisa k te nan tèt nou. M pa konn kòman men map di nou m la tou, m la pi rèd. Si nou fwa nap gad video sa. M pa mande nou ni 10 ni 20, m gen yon videyo ke m redi pou li, ki sou machin nan, m ta sipoze soti l vandredi. Repote laptop la pou mwen. Repote laptop la pou mwen. Jis ekri m, pale avè m. Pale avè m, petèt, ka s on pwoblèm ou genyen, m a ede w rezoud li. Paske laptop la gen kòd, tan pou al fè erè, tout bagay. M pa pral ni, wè m pran bo diyon, temwen, m pa pral ni nan bagay lapolis, nan al nan fè tèl, nan fè sesi sela. Mwen m san yon jèn. Lè w fin etire vi yon moun, swa 20 mil dola, swa 30 mil dola, 30 mil dola ap fini, men Bondye nan syèl la la. Gen de bagay ki gen pou rive yon moun kap pede fè krim pito ou te rete ou te ou te tou mouri. Gen de lè Bondye menm an fonksyon de pinisyon lap baw li kite w an vi menm pou peye tout sa pou fè yo wi. Ou imajine w kounya la si m te kite madanm mwen nan machin nan paske dabitid m konn kite l nan machin nan kounya yo 2 nèg sòti paske premyèman yo gen zam. E mwen menm m pap koube. Pastè m aprann mwen pou m pa koube devan nèg ki gen zam. Sa w gen an se yon zam liye. Zam ki pi fò a gentan nan mwen deja. M gentan gen Jezi deja. M gentan gen Jezi deja. Men m ap di chak grenn moun ki nan peyi a. Bagay kidnapin sa a k ap kòmanse ap elve a. Men m ap wè lè n kòmanse kraze peyi a. Kote nou pral viv? Epi nou sanwont. Dimanch si Dye vle la nou pral gouye nan kanaval. Yo kase machin nan moun kap di eske m pat lòk machin nan machin nan mwen wè yon machin kanpe menm jan machin mwen li kanpe de lwen m pakin yon machin epi m antre nan yon bank m antre nan yon bank paske gen anpil machin ki kanpe parèy m mwen pran va laptop lan m foure l anba kousen an mwen foure l anba kousen an mwen wè yon lòt machin ki li jis lòtbò men machin nan mach m di gendwa se kèk moun yap tann men m gen kontwòl li m pran nimewo plak li

Depi kilè vòlè te konn ap eseye mache sou machin pou l al kase lòt machin moun? Ki tantativ, ki plan k te nan tèt nèg sa yo? M ap di nou klèman, mwen menm si wadèvè pran yo ta pran m. Wadèvè nivo l ta ye a, mwen menm m pa gen yon goud. Nou pran m nou mèt tire, wadèvè sa lè si zam nan ka pati tou. E dan le non de Jezikri se pa tout moun k ap koube devan nou. Dan le non de Jezikri se pa tout moun k ap koube devan nou. Dan le non de Jezi. Pa tout moun k ap rete devan nou k ap rete koube. Zam ou an se yon ti grenn bal li genyen. Sa w ka fè avè l la se sèlman etire vi. Mwen menm si m ta voye m al jwenn Jezi kounye la, mwen m just m ale. M pa pè ni lanmò ni bagay, se pa ni fristrasyon ni bagay. Men m ap di nou chak grenn moun, moun k ap viv anndan peyi a, se moun menm jan avè nou li, Ayisyen parèy ou li ye. Lè w pran l, lè w tire l, lè w frape l, lè w kraze l, se yon fanmi w detwi. Se mechanste l ye. Se mechanste l ye. Kounye w imajine w mete tout pwoj, m gen mizik mwen poko sòti k sou laptop la, m gen m gen videyo m ke m yè ki resi fini, m ap sòti l vandredi k sou laptop la, m gen videyo moun ki sou laptop la, mwen gen on lap on kamera, m pa bezwen konnen yo mèt vann wadèvè sa yo vle a, wadèvè sa yo vle a, y a pote l tounen si yo vle men m konnen Bondye nan syèl la la. Men sèlman m jis di grenn moun k ap gade videyo a, m ap gade videyo a, k ap gade videyo a, Pataje live la. Ou menm si w ta jwenn video a, ou menm la, aktyèlman la ou kap gad video a. Paske ou te wè m kanpe, ou wè m sòti. E te plan ou, m pa konn kisa k te nan tèt ou, si pou w te rale avè m, m pa konnen kisa k te nan tèt ou, si se te yon tantativ kidnapin, paske machin nan, nou m pa ka arete m rive devan yon bank epi kòmsi machin nan tou vini, l al kanpe de lwen. Si l rive devan yon bank l al kanpe de lwen, se kesyon moun ki ap swiv mwen. Mesye, ban m tou di nou sa, si m gen yon ti kòb, si ta gen yon ti kòb ki la, Yap prann, yo peye kay pou moun ki pa kapab. Men kanta pou afè pou moun ap vòlè moun la, sere moun anndan, pase kidnapin se yon vòlò, e vòlè n kòmanse ap vòlè moun wi. Nou kòmanse ap vòlè moun. Kounye w la, imajine w, kounye m ta rete nan machin nan, kounye m tal kwaze nou bap pou bap nan machin nan, ta pral rale ti zam sou mwen, kounye w ta pral tande o frè k ap pran bal, frè k ap mouri osinon machin nan, osinon nou rale zam nou touye tèt nou. Paske nan non Jezi Kris map redi l ankò, m se sèvitè Bondye. M pa mande ni 20 mil, m pa mande ni trèt bagay. Laptop la, silvouplè mesye, wè m pale avè nou antanke patnè, antanke frè, antanke moun. Mwen menm m pa jije moun, m pa ka di moun bandi, m pa ka di moun bandi, m pap pase mizè nap pase yo. Fè jounen san manje pa dous. Loske leta pa baw travay e nòmalman pou chèch yon travay pou fè. Lè nèg la al rete li nan polis lan, yo fè 6 mwa ou pa peye l. Imedyatman ou fè 6 mwa ou pa peye l, nòmalman fòl kòmanse ka brase chofè nan lari a wi. Kòman fè on polisye fin arete on on moun ki fè on zak epi gon senatè k rele k di lage bandi an. Kounye ti polisye sa ki lavi l. Kòmsi nèg ki polis nan lari e vòlè yo ye, e chyen yo ye. Moun sak nan lari yo la gen ti inifòm krèm sou yo m wè klou ki balèy chyen yo ye yo pa moun yo pa gen lavi yo pa gon yo yo kanpe nan solèy epi yo fè 6 mwa prezidan jovenel kisa wap fè senatè don kato ko ko ko men men bon mwen map poze yon kesyon sa nèg sa yo te pèdi nan nan chanm nan lè mizik yo konn fè ret fè mizik E mizik ou konn fè ret fè mizik. Clement Jakito e mizik nou konn fè ret fè mizik. Gracia Delva e mizik ou konn fè ret fè mizik. Sa w te pèdi nan chanm nan. Kòman w ka konprann yon senatè de la repiblik pou yon senatè de la repiblik ka kanpe pou l ret tout. Bon. Kòman ou ka konprann yon senatè de la repiblik ki ta sipoze ap panse pou yon peyi samdi swa ap gouye nan dèyè fanm menm si se atis ou ye men ou gen yon peyi yon peyi ou gen yon pèp ou reprezante si w tap travay vre ou pa ta sipoze menm gen tan pou ta enspire yon mizik non. E kounye w la w pral yon ekip ti atis, mwen menm m pap rele, men pou mwen menm, atis lan e pa yon kesyon de nivo fò w, atis lan rete nan konsepsyon w, nan fason w ye, nan moun ou ye, kounye a fè kanaval, kounye la dimanch si Dye vle la nou pral brase senti nou tankou sanwont, nou pa ka manje, woy woy nou pa ka dòmi, leve de men anlè pou nou manifeste, viv, mi manifeste, manifeste, manifeste, aba lavi chè! Se sa nou pral fè. Paske la m ta sipoze, pou m al di m pral tris, m p ap kite bagay materyèl ap ap fè m mete dlo nan zye m. Men antanke pèp, omwen fò n kòmanse ka revolisyone. Fò n kòmanse ka revolisyone pou n di non a jan bagay yo ap ye a l pa konsa. A jan bagay yo ap pase a la fò n kòmanse ka di non sa fini. Kounye nou pral wè nou dimanch nou pa ka manje, aba kidnapin, lapolis, tire tire. Non kounye ki sa k pase la menm? Kounye a se nou menm ki sipoze pi mal antan k ayisyen, se nou menm ki sipoze pi pa bon antan k ayisyen, se nou menm ki sipoze t plis dèyè la sendomeng loik janbe sendomeng e kòmsi l se tankou lanwit a lajounen nou poko a sendomeng pou n wè teleferik nou poko a sendomeng pou n wè wout anba tè nou poko a sendomeng pou n wè tren nou genlè poko a sendomeng. Si n ta al Sendomeng, yo gen McDonald, yo gen Paypal, yo gen tout bagay. An Ayiti, ki sa n genyen? Menm bank ouvè nan nwit wi Sendomeng. Kounye a ou pral vin chante kanaval, menm tout nèg k ap fè kanaval nan moman sa la, nan jan sitiyasyon sa ye la, pou mwen menm, pifò yo sanwont. Pase gen kèk nèg ekri ti grenn kòb yo, m pa gen pwoblèm, y ap defann. Men pifò nèg ipokrit. Tout nèg k ap fè kanaval nan moman la rete ipokrizi.